Welcome welcome Jodi an la m nan depo M sot ou anba a la sou wout la pandan map vini e yon paking pou kontenè a yon pakèt kontenè yo pake menm jan yon pakèt machin gen dwa pake kontenè yo pake pandan m sou wout la pandan map vini la a m wèl. Malerezman bagay te fè video pou m montre nou men la mwen lan yon depo, yon depo, depo sa m itilize l depi dè zane men m pat janm vini vrèman nan depo anplwaye m toujou voye donk e mwen vini la m ap fè nou wè e. Nou ka wè machin mwen pake la. E ti gason m nan ladan l la. Mwen pake lòt bò a la. E nan gen yon pakèt bann palèt ki la. Pou moun ki konn palèt yo. Gen moun ki pa konn sa yo. Lè yo di palèt, men sa k palèt la. Ok, men men sa k palèt la. Yo gendwa mete plizyè kès machandiz sou li. Ok. Epi yo anvlope yo eksetera. Lè yo di yo fè yon palèt. Ok, pou moun ki pa konprann. Bon. Afè doum nan nou konnen lè ayisyen di yo fè doum yo fè doum doum sesi doum sela men doum yo konprann donk e sa a tou yo konsidere l a yon gwo kès nou ka wè machandiz sa yo pa machandiz pa m yo ye non men m just montre nou pou nou kapab gen yon ide pou nou wè ok epi pa egzanp lè yo di palèt la. Yo mete machandiz sou palèt la. Men de sa ap pale a. Pa egzanp, yo gen dwa met kè sa la. Pa egzanp, palèt sa a, li gen 1, 2, 3, 4. Li gen 4 kès. Ou konprann? Yo gen dwa pa met lòt bagay sou li toujou. Ou konprann? So, e pou nou ka konprann tèm yo, dèfwa nou konn ap di yo, men nou pa wè yo. Sitou si nou pa viv yon kote ki gen jan de tranzaksyon sa yo, m ap fè nou wè. Konprann? Anpil nan nou ap achte an Chin oubyen nou swete achte an Chin. M ap antre nan depo a la pou m fè nou wè kòman depo. Yon depo, wè, yo met anpil machandiz la. Anpil machandiz. Wè byen? Gen nan machandiz sa yo e pou mwen yo ye, genyen ki pa pou mwen tou. Paske lwe m lwe depo a. Wè byen? Wè. Gad jan li anpil espas tout lòt bò a la e depi. Pa egzanp, men yon palèt la, ou wè jan yo anvlope, ou wè jan yo anvlope l men sa k palèt la. Konprann? Ou wè jan yo anvlope l la avèk plastik, yo byen mare, yo byen e anvirone yo so sa la l pa ka tonbe. Konprann? Nèg k ap lòd kontenè epi pral gen, m pral montre nou machin ki vin pran l epi ki pral mete l nan kontenè a, m ap fè ti egzèsis sa avè nou. Ok pou nou fè nou viv bagay yo wè yo an tan reyèl pou nou konprann konprann tèm yo etc donk e sa bon kontenè kap anbake la ap fè nou wè tout sa yo epa lèt non men bon kontenè kap anbake la nou ka wè. Men machin nan caldwell la. Men machin nan. Men machin sa a k ap pran machandiz yo. Konprann? E konn sa a la ye. Sa a se yon gwo kontenè 40 pye HQ. Kondene ap di kondene 40 pye, gen 20 pye, gen 40 pye nòmal epi gen 40 pye HQ ok, HQ an se yon kondene konsa. Konpayi sa se Zim. Gen plizyè liy maritim, sa se Zim ok. M pral ba nou 3 erè m wè ke moun yo fè pandan nou tou la a n ap fè ti konvèsasyon sa la. 3 gwo erè ke m wè moun yo fè lè y ap achte sitou an Chine. Men sa map di an la li valab pou kelkeswa peyi an ke moun nan ap pran machandiz nan Vietnam oubyen etc ok men but by the way guys banm fè nou wè men machin nan e li ka al pran machandiz yo ok wè la wè jan lap al jacke machandiz lan la gade byen wè jan lap jacke sa avèk kwòk sa li pral jacke machandiz lan wèl ou konprann. Sa ap rale bak la. Gade jako machandiz la. Ok. Bon m ba nou 3 erè pou nou evite. Gen yon pakèt. Ok. Dayè mwen gen yon videyo m fè sou sa ki sou YouTube. Kote m pale de yon pakèt bann erè. M bay nenpòt yon ventèn de mistake. Men 3 sa yo se 3 sa m te ka di e ki bokou pli komen m wè moun fè yo souvan. Premye bagay la. Se yon erè ki, yon erè debutan, yon sèten fwa menm moun komsi ki pa debutan yo konn fè erè sa, se ke yo pa gen yon kontwòl de kou total sa ap achte a. Pa egzanp, yo gen dwa jwenn yon dil la sou Alibaba, epi yo di kèt pri sa enteresan, epi kounye an la yo kouri achte bay, epi lè kounye an pou yo pote machandiz lan a destinasyon final, yo wè sòs pwason koute pi chè ke pwason. Men pa egzanp sa map diw lan la son bagay ki rive resamman yon kliyan m e lèl kontakte m l achte machandiz yo m dil wè ok achte machandiz yo etc epi lè finalman li vin pral nou bal pri transpò etc li vin wè ke sitiyasyon an anvi koute pi chè ke bwason epi kounye la li dekouraje tout kalkil kel te fè yo yo sanse tonbe a lo ok men li te gentan peye siplier tout bagay sa yo donk li oblije finalize kòmand lan finalize sal tap fè a men Se te byen konte mal kalkile. Ok. Donk fè an sòt ke menm si w pap gen yon ide egzat de pri transpò a, ok, men fè an sòt ke w gen yon ide, plis ou mwen. Ok. Pou fè kalkil paske lè w achte machandiz gen kou dacha machandiz lan, gen pote l, epi gen dedwane l. Ok. E dedwane a, gen dedwane nan peyi kap vann ou an, gen dedwane nan peyi kote destinasyon final la. Ok donk e de de dwane ki gen anpil moun ki pa teni kont de sa ok wap peye leta kote peyi machandiz ap soti an wap peye leta kote machandiz lan rive an ok trè enpòtan donk de tout manyè moun kap baw kou transpò a pa egzanp konpayi pam nan ki bay sèvis sa nou son one stop shop solution sa vle di nou tout anndan solisyon kle anmen ok nap diw men tèl kou tèl kou tèl kou tèl kou donk fè ansòt ke ou mande enfòmasyon sa avan ke ou achte whatever machandiz lan. ke w vle achte an Chine oubyen nan lokal sa peye an Inde, Vietnam etc. Dezyèm erè ke moun yo fè se lè yo ba yo pri. Anpil fwa yo ba moun nan pri an men moun nan pa mande sou ki tèm ke lap achte. Ki pri ou ban mwen an se ki pri li ye? Eske se pri EXW? Eske se pri FOB? Eske se pri CIF oubyen eske se pri DDP? 4 gwo tèm sa yo gen. M pral eksplike tou lè 4 sa yo vle di. Gen anpil moun se premye fwa yo tande tèm sa yo e yo gen dwa ap fè biznis avèk la Chine depi kèk tan. E EXW an vle di ke se pri ou vin dèyè pwodwi an nan faktori an. A vle di ke yo ba w pwodwi an, ou vin pran l nan depo m, apre sa tout rès depans yo se sou kont ou. A vle di ke m vin vann ou machandiz lan, ou vin dèyè l, ou vin dèyè machandiz ou. Ok? Sa a se pri EXW an. Pri FOB an, sa vle di ke m al met machandiz lan nan avyon pou ou oubyen lan bato. Avè di pri m ba ou an li tou enkli frè sa. Avè di frè pou machandiz la kite lakay mwen pou l al lan e bato a. Ok. Oubyen pou l ale lan avyon an, lan èpòt lan eksetera. Mwen tou fè kalkil lan epi pri m ba ou a ou pa bezwen al depanse kòb sa. Byen antandi mwen menm k ap vann ou an m gentan fè kalkil sa mwen menm epi m gentan mete frè sa ladan. Ok. Donk lè w wè pri an sou wè pri an gen tan bon pou yo bon pou FOB, se trè byen. CIF lan vle di ke moun nan peye asirans sou machandiz lan rive lan pò w lan, lan pò de destinasyon an. Oubyen lan èpòt de destinasyon an. A vle di li peye, CIF lan vle di Cost, Insurance and Freight, a vle di ou peye pwodui an, ou peye asirans, ou peye pote l. Men dwàn pa ladan. Taks pa ladan. Ok? E DDP an vle se menm se sa yo rele door to door lan. DDP an vle di ke moun nan tou dedwane pwodui an pou ou epi w al dèyè pwodui an nan, li pote pwodui an dirèkteman lakay ou oubyen w al dèyè pwodui an nan yon anplasman byen detèmine ok, ke moun nan mete mete l dakò ansanm avè w nan yon adrès ok, men moun nan clear custom pou ou ok. So Pandan map dim pou m ale la, map ba nou twazyèm e dènye poul lan. Sa vle di lè wap achte, fòk konnen sou ki tèm wap achte. Paske tout sa yo gen de kou adisyonèl. Ok, tout sa yo gen de kou adisyonèl. Donk si w pa prete avans, sitou wap achte pwodui ki peze oubyen ki volimine. Em ou yon dwa sezi wè ke tout kalkil ou tap fè a ou menm ka antre nan pyèt. Ou te panse ou jwenn yon bon dil epi e pa vre. Ok sa trè enpòtan. Epi dènye erè sem la ap di an se yon kesyon de sètifika. Ok pa egzanp dènyèman la menm menm kap pale avè nou la resamman la m sanse fè erè sa e gon sètifika kem pat teni kont de li epi kounye la lèm vini poum kreye shipping plan nan poum voye pwodui an bay Amazon anfèt pa bay Amazon nan map voyel bay yon warehouse ke mwen yon nouvo warehouse ke map fonksyone ansanm avèl ki ki California epi kounye la yo dim yo m bezwen tèl sètifika tèl kèl sètifika sa m pat menm okouran ke m te bezwen l lè map mande suplè chans mwen suplè m nan li genyen l chans mwen suplè m nan li genyen sètifika men nòmalman an prensip avan ke m te sipoze menm ap fè kòmand yo m te sipoze gentan eseye kreye shipping plan avèk detay ke yo ban mwen yo pou m gentan konnen ki tout sètifika ke e kòstòm pral mande m. Ok ou gen depo ke m pral depoze pou Joe Warehouse ke m pral depoze yo? Ki tip sètifika ke yo pral mande m pou m te gentan mande suplè a kounye a? Si suplè a mwen pat gen sètifika sa a, m te lan cho. Donk ou wè menm mwen menm, m te ka di ki plizoumwen yon ki pa nouvo lan domèn nan, m te ka menm oze di ki son ekspè lan domèn nan, mwen fè erè sa a. Donk alevwa pou yon debutan, se dè choz kòmsi dè erè fasil ke moun ka fè sitou lè w ape pote nan gran peyi kankou nan peyi kankou Chili, nan Etazini, Kanada. Etc e menm repiblik dominikèn komsi gon sèten zantray kap mande ayiti plizoumwen ou konprann bagay yo konsa wi ou konprann nèg yo pap fè peyi vre men kote yap fè peyi ou paka enpòte nenpòt bagay konsa konsa ok gen sètifika ke yap mande ou fè ansòt ke ou okouran de sètifika sa yo pou mande siplay a si siplay a pa gen sètifika sa yo pou pa achte nan menl pou achte nan menl lòt siplay ki gen sètifika li an paske si pa gen sètifika ou gen dwa achte pwodwi an epi pwodwi an paka ale kote ou te vlel ale a e lè sa ou nan cho e siplay a pap remèt ou kòb ou. Li pral di ou pa t mande l ke l gen sètifika sa a. E l pap di ou ke l pa gen l. Menm lè l ta konnen ke peyi sa w ap bezwen sètifika sa a, l tou met nan tèt li ou menm ou gen yon fason si w pa mande li paske ou konnen. Donk, m ba nou poul sa yo. E nou menm ki vle fè biznis, ok, m gen yon konpayi, Moma Group, Moma Entènasyonal, nou ka ede nou. Just ret an kontak ansanm avè m, ok. Men de tout manyè, ke n ap fè biznis avè m oubyen n ap fè biznis avèk yon lòt moun, make sure ke poul sa yo ke m ba nou, erè sa yo, pa fè yo, ok. One love, m renmen nou anpil. Al gad lòt video m gen moun yo epi a plis bye.